Voix la paix Bondye avèw Vwa moun sa wap tande la se vwa pitit fi w ti sè ou oubyen gran sè w sè Rose Georges yonn ou renmen anpil Yon ou te enkyete anpil pou li lè ke li te malad. Ki dat li te malad? M santi ou ta renmen mande m sa. Ebyen se 18 novanb 2013. Kòman maladi ou te kòmanse sè Woz? Ebyen jan ke pitit fi ou te malad, pitit fi ou genyen 4 pitit ou konnen sa se Sherine, Trevor, Tracy, Roseline. Depi ke l te kòmanse anfante timoun chak timoun li gwo vant, li fè suk. Vin rive nan katriyèm timoun nan apre ke l fin akouche, doktè a di bon ou gen 10 pou san chans suik lan ap rete. Ebyen se konsa suik lan te vin rete. Men, m s on moun mwen pa renmen brè medikaman. Mwen pote neglijans anpil sou sa, mwen pi vit brè te, m ka fè te a m brè l, men afè pou m ap brè pakèt medikaman, m ap brè pils, m neglije anpil sou sa. Men depi aprè m fin konnen sik lan te rete a, mwen te kontinye ap bwè te, men m pa te janm kontinye ap swiv doktè pou sa, m pa te swiv trètman pou sik lan. Ebyen sepandan, lè ke nou vin antre deep nan ministè chante a, m ap vwayaje tout kote, epi kò a vin rankontre avèk anpil fatig, aprè tout fatig sa yo, Epi fatig ap tonbe epi nou pa swiv doktè, sa vin afekte nou vin arive fè kolestewòl nou pa konnen. Epi bon vin arive m vin fè tansyon. Sou 3 semèn mwen konnen m fè tansyon, se menm moman sa menm mwen vin fè strok lan. Nan lundi mwen santi kò a pa twò bon tout mwen te gen pou m fè manje m al achte nan nan stò pou m fè manje men pandan m ap shopping mwen santi tèt mwen ap souke m pa janm pote atansyon m pa konn konsa deja e m pa konn sa ki koz tèt mwen ap souke tèt mwen ap souke m ap bat pou m gen kontwòl kou mwen ansanm avèk tèt mwen men mwen pat ka gen kontwòl e ap souke malgre sa mwen kondwi machin mwen ale lakay mwen m fè manje. Nan lendi swa m te gen pou m al nan yon sèvis, mwen leve mwen ale. Aprè sèvis la, frè Jòj kondwi vin Orlando, mwen menm mwen pran tout moun nan machin mwen m al mennen yo ale lakay yo. Men mwen menm pandan m rive lakay mwen a minwi mwen, minwi mwenka, mwen te gen yon moun ki t ap sòti byen lwen vin wè mwen, pandan m jwenn moun nan nan pakin nan mwen rantre anndan kay lan, pandan mwen antre m di moun nan. Ethel, Fè, fè yon vegetable pou mwen non, paske m santi, m sot dirije yon sèvis la, m santi m vrèman grangou, pase yon vegetable nan ti beurre pou mwen pou m ka manje. Lè moun nan fin fè l, mwen bwè yon ti boutèy dlo. Aprè sa, bon m san, pandan mwen chita nan salon lakay mwen, mwen, sou yon kawoutch, mwen santi yon ti tranbleman pase tou dousman nan bò goch mwen. Epi nan ti tranbleman sa ki fin pase a, mwen bat pou m, lè m leve pou m al kouche, m pa ka mache pye m lou. Tout sa m pa gen okenn ide. Frè Jòj pa t la. Lè frè Jòj vin vini a minui li wè m deyò a, li di o ki mirak ou pa rantre al kouche? M di bon, men sa k pase. Jan m sot esplike w la, mwen esplike l li konsa paske li pa te la. Epi m di bon, pou m antre al kouche nan chanm mwen pa kab kouche. Epi frè Jòj di mete men sou epòl mwen. Mwen rantre. M al kouche. Nan demen mardi pou mwen ale nan jèn mwen pat kapab epi frè Jòj ale nan jèn. Aprè jèn nan tèmine moun yo vin priye pou mwen. Aprè lapriyè fini tout moun al lakay yo men mwen menm mwen te gen pou mwen ale Ayiti, tikè m gentan achte pou m ale mèkredi 20 novanm Ayiti. Men tout sa ki rive, frè Jòj di, Bon, olye de Ayiti, pa pito mwen ale lopital ansanm avè w? M di, A, kòm tikè a gen tan achte l byen chè, nou pa bezwen pèdi tikè a. Kite m rive, kite m ale. Gen remèd fèy, m a pran beny, m a pran beny, m a pran te, m a plis pran remèd natirèl. M konnen si se yon pwoblèm mwen genyen, sa, Bondye ap geri m kanmenm. Bon, se konsa l te koute mwen, li kite m ale Ayiti. Men tout mwen nan avyon an toujou byeneme tande m byen wi tout mwen nan avyon an de pye m vin lou lè mwen vin rive okap kounye a la otès de lè lan di pa desann non map voye moun vin pran mwen bon yo voye moun vin pran mwen bon m fini bon fanmi m te vin chèche m nan èpòt mwen ale men lè m rive lakay manman mwen Premye jou dezyèm jou twazyèm jou epi bon moun legliz lan kote m te mache kote lè m te timoun mwen te grandi pandan tout moun ap antre sòti vin priye moun ap sot nan tout lòt zòn yo wanament fòlibète ebyen moun se nan levanjil gen fanmiy tout fanmiy tap enkyete tout fanmiy tap di oh madam jodha gen pitit malad ebyen se konsa pandan se tan ke mwen ap jwenn lapriyè pa gwoup yo konsa epi gon byeneme ki di bon. Sè Mislèn, manman m rele Mislèn, li di, Sè Mislèn, bon, m ta konseye w pou w kapab ale lopital avèk lapriyè bon tou wi, manman, men m ta ba w konsèy, m pa di w koute sa m di an pou w fè l non, men si w wè se yon konsèy ki pa mal, ale lopital avèk sèvant lan pito paske mwen gen yon frè, yon bòfrè mwen. ki fè stroke men m santi ke lè m gade bò frè m nan avèk lè m gade sèvant lan m wè bon pa gen yon twò gran diferans li sanble son moun ki fè stroke. Mwen rele frè Jòj mwen esplike l jan ke nou pran konsèy Byeneme an nou di bon nou pral lopital frè Jòj di bon sèlman al fè yon vizit si gen lòt bagay wa rele m wè fè m konnen vrèman vre Mwen an ma fanmi manmanm mwen leve mal nan doktè doktè di vrèman se stroke mwen fè mwen lèm rele frè jòj mwen dil sa frè jòj li deplase yon doktè yon kiben sòti okay vini jis okap vin ban mwen swen lè kiben an vini li banm piki ban Se lè a m ka di w vrèman byeneme stroke lan devlope sou mwen, bouch mwen ap koule bave, kote m kouche an se daypè ki sou mwen, m pa ka kanpe, si m ap pale ou pa vrèman ka tande langaj mwen, lang mwen vin lou, aprè tout bagay sa yo frè Jòj deplase, l al Ayiti l al pran mwen, men pou jan ke m te ye, ou pa p ka kwè sa, se sèlman sou terè m ou ta wè. E gen byeneme ki te sòti Miami ki te al wè mwen kote m te ye Okap la. Gen byeneme ki peye tikè davyon ki t al wè mwen Ayiti. S pou demontre w se nan levanjil gen fanmi. Byeneme, apre tout devlòpman sa yo, Strok la vin bay fòs pou yo di, Pa ka kite m Ayiti, fò m antre paske si gen gran lopital, se Ozetazini. Vrèmanvre. Mwen te rejwenn Kiben yo la ki te ban mwen bon ti terapi, men frè Jòj te santi sa pa sifi. L al al chache mwen. Fanmi m di, Jan ke mwen ye la a, daypè sou mwen, m pa ka kanpe e kat timoun pou m okipe. Non, sa pa ka fèt. Yo p ap kite m vini konsa. Si yo kite m vini, se kòmsi yo pa bezwen m. Pou jan nan sansiblite yo, kè yo te touche, yo te santi yo pa ka kite m deplase konsa. Vrèman, frè Jòj te vini Ozetazini, li te kite mwen. E se sak fè m kwè m te rantre Ozetazini pou 22 janvye paske konsè anyèl mwen te nan te 25 janvye. Mwen te rantre pou 22 pou m te kapab chante la gloire de Dieu byen ke m te fè anpil efò langaj la pat klè men prezans mwen te enpòtan pou pèp la se lè a m te wè vrèman mezanmi nan Jil gen fanmi anpil moun se mouchwa nan men yo yap siye zye yo mwen oblije di byen eme sepa nan lanmò nou vini nou pa vin nan vèy poukisa pou nap kriye konsa e si se te nan nou mwen tap bat poum te pran ti fòs nou patap jwenn anyen paske se kriye nap kriye ebyen se konsa moun yo te vle eksprime yo yo te eksprime yo plizyè fason ankò gen moun ki te fè jès ansanm avèk mwen. Sa k te vin anbrase mwen, te pote ti kado, sa k t ap kriye, mezanmi se gwo koze. Ou menm k ap tande m la e gen anpil moun ki pa t vini. Byen petèt ou se ka youn nan yo ou te ye. Gen moun ki di yo pa bezwen vini olye pou yo vini pou yo kriye, pou yo vin wè mwen nan konsè a pou yo kriye, yo chwazi pou yo pa vini pito. Ebyen se konsa moun sa yo pa t. Vini. Sa k te vini tou se rèl anmwey ki te genyen nan sal sa. Byeneme, apre tout move tanpèt sa yo te pase konsa, enben, pitit fi w la nan non Jezi nou la pi rèd. Sè Woz èske w la? Alelouya! Mwen la pi rèd. Byeneme, mwen la pi rèd. M ap chante laglwa de Dye. M santi an ou menm kote w ap tande m la ou ta mande m, bon sè Woz e kòman w santi w pou le moman an? Kòman eta kondisyon sante a ye? Ebyen avèk Jezi nou ka di ak zye lafwa nou, nou ka di tou va byen. Lè nou konpare kote Letènèl retire nou, daypè ki te sou nou nou pat ka kanpe avèk pou le moman konnya Bondye pèmèt ke nou ka fè efò nou mete rad sou nou, lè nap mache andan kay la nou voye vye baton an yon kote, men doktè a terapi an fè konnen olye pou map mache pafwa mal nan terapi san baton an li dim pa pran chans paske olye pou mwen manke tonbe poum al tonbe pito baton an nan men mwen, Apiye ma va apiye pwan ti apui sou baton an egal san se ke men fwi priyè w lan jodi a ou menm kap priye mwen toujou di w kretyen kap priye pa janm pèdi moun kap priye Bondye pa konn pèdi batay anfen pandan se tan map pale avè w la map di w ou menm ki nan yon kondisyon parèy pa gade tanpèt yo gade Jezi pa gade strok lan gade Jezi pa gade sikonstans ki met dlo nan zye w la sa ki koz yap lonje dwat sou a pa gade l non men gade Jezi pito. Ebyen se la wa wè la viktwa ou. Ebyen se konsa byeneme, me pitit fiw lan jodia kòm nou diw ki pwogrè ke Bondye avèk pwisans li, fòs ponyèt li ki pa janm pèdi batay, Serge gen chans li kapab chante toujou, li kapab chante Serge poko ka danse vole anlè janl te konn fè opa avan. Nou pap kite sa fatige nou paske nap mache avèk yon gwo Bondye. Nou pap gade Goliath ni fòs li ni otèl men nap gade Jezi nou an sal ka fè. Lè nou fè lè w fè eksperyans avèk Bondye okenn sitiyasyon ki vin reprezante pa fè w pè. Lè pou yo ta fè w tranble ou gade sal te fè deja yo sa vin ba w fòs. Mwen menm sa Jezi fè pou mwen deja yo banm kouraj. Menm Bondye ki kòmanse a lap fini.